Antoulèka se nan lokalite m ye m pa konnen enkoni an Dyab lan tèt mwen dim manje l manje l. A papa e mwen di m fè respè l. Enben se pou sa wi se pou sa e paske l pa fè respè l wi.
Ou pa dwe fè sa papa ou pa dwe fè sa. E pa de aksyon m pa sot fè la. Ou pa dwe fè sa papa. Pil demonstrasyon la antouka l ale li lan chan demen maten ou map voye al chanje l wi. Oh m pral chanje l. Wi m ba l ok.

Kisal fè nèg lan anyen. Bon ou menm ou pa konnen li pa konnen. Kisal fè ou. Banm yon mwen kontre a moun konsa sou outraj. Pandan map vini an e patnè sa mwen jwenn sou outraj li menm mwen mande poul dim li konnen w epi li pral montre m kay la.
Misye misye zanmim pase tout lè mi e e ougan solo te fèm tounen kabrit la bon poutèt se misye kite kite kouye al di madanm mwen sa menm so m pa konnen se gras ou wèm la se Gras a madanm mwen menm. Bon kote menn se ou m tap tann menn ki fè m m pa ka rive sou misye paske m pa gen nen nan menm menn. An pasan menn bay kabrit la apre misye fin fè w tounen kabrit la menn sak pase menm nou ba misye kòb madanm ou bay kòb oubyen kòman fè misye fè w retounen an menm jan w te ye a. Monchè kouzen kòm ou pat la menn ou pat konnen monchè se pandan m te desann anlè a. Avèk Tiko, epi m t ap pase, ta sanble nan yon zòn trè oganso, m chita atè, m sot gen yon kouche. Epi ou konnen, dapre mal misye konn ap fè nan zòn nan, m di a Tiko, ou pa pase m sou yon kalòt? Men ou konnen mwen menm, m kwè nan tèt mwen, ou konprann? Epi Tiko di m pa ale, m di a monchè, fò m ale, misye twò bay nan zòn nan. Monchè, kouzen, m pa kache ou, nèg fin ba misye kalòt la men, monchè m kouri. Gade m gade m tonbe m pa gen konesans M pa gade w si m monte si m desann M chèche apre lè m vin gade men Apre kèlke jou men m gade mwen se madanm mwen k vini Epi pandan madanm mwen vini epi m wè ougan solo la m gade m wè m tounen moun Pou jiska mètnan m pa gade w kisa k te gen ak sa k pa t gen M chèche Fè w konnen yo te fè w tounen kabrit non. M pa ka di eske se peye madanm mwen te peyel oubyen chèk lakay yo. Men chè sa bagay sa grav anpil e kòm e kòm e patnèm mwen m pat janm m pat janm vle diw sa e ki sa k te pase a men ou konnen ke e nou nou la e gason nou ye fò n ka pataje l avèw.
Enben E m pral dèyè de twa fèy la kòmsi pou m fè pase pita gen de twa fèy m pral montre w. Lè w bezwen fè moun tounen ti poul. Lè w ben fè moun tounen ti. Ti pousin, ti pousin. Bon m pa konnen ti poul. Wi.
Avèk e ki lòt bagay ou te di ou poko konprann? Wi bay ti bèf la. Enben ok.
Gen twa fèy m pral montre w apresa. m lage w lan lari an. Ok. Ok? Wi.
Dako. Mwen lage l nan depo n nan.
Ale. Nou ok.
Nan baraj la nou ye? Wi.
Dako. Ou a jwenn mwen lè w vle. Pase ou konn vizib e vizib. M pral fè fanm yo tounen ti bèf. M pral fè yo tounen ti bèf. Kache yo kou bèf. M pral ba yo. M pral met plezi sou yo. Yes!
E pandan m te pase nan wout la m wè se madanm ou k ap koupe avèk Solo. Men m pa fin si ou byen non, lè m avanse pi pre m wè se li menm. Men, gèlè tou te gen yon patnè anlè a k te suiv aksyon an tou. Pandan patnè a gèlè sot. Tonbe vole atè a, men genlè Solo gentan tande l. M wè Solo fon file dèyè misye. Aprè m wè Solo pran misye, li met dife sou li, met pay sou misye, met dife sou misye. Tankou ou vle di madan kouzen ki avèk ougan Solo? An!
Madan mwen k al koupe ak Solo wi! A ougan Solo wi! Madan pa m nan wi! O! Ban m di w yon bagay. Menm gen enpresyon.

Gen dwa e pa bon bon bon sans li men li ka fon bagay jis pou manzè fè sa e pa avèk pwòp volonte l vle l fè l menm. Ou konprann sa m di w la?
Men m gen men m plis kwè se pou bagay kabrit la ou konprann paske paske ou panse ke madan madan ablamòs ou pral lè konsa ou pral kot solo konsa ou pral fè l tounen moun san okenn kondisyon. Bagay la pa senp vre non mesye.
Men ou fò pa al kouri sou madanm ou konsa men ou konprann eseye fon fason pou konnen. Anvan ke nou rive sou solo menn rele madanm ou. Pale a madanm ou menn mande madanm ou kijan bagay yo te ye. Si se pa madanm ou tou pou nou pase pou nou pran solo nap wè. Kouzen ou gen rezon wi kouzen. Ou gen rezon. Pita lèm rive menn map rele madanm mwen m pale avèl pase bagay sa fòl banm yon esplikasyon de bagay sa kouzen. Men sa wap fè.